Fanm banm jus cheri sil te plè kite lap mennen m lakay ou. Lakay mwen cheri papa m tèlman move papa m jalou anpil anpil anpil m pa konn m pa konn ap kapab m pap ka mennen w. Anmweyy cheri m kwè se yon lòm li ye sim pale avèl lap eseye konprann mwen. Ebyen antouka cheri m poko prè men ou konnen m pap rete non paske m te di papa m se nan e leson m pral pran paske papa m tèlman dwòl li ka al swiv mwen pou l wè si se lekòl la mal ouvri fòk mwen ta al lakay mwen cheri.

Oh konbyen sòk ou bouke konsa. Nan pou la Jerry m prale.
Oh sa Jerry genyen.
M pa ka konprann. Jerry fè pitit mwen vini. Mwen bay pwoblèm pou paske Jerry fè pitit mwen vini. Mwen m te gentan bay bagay sa avan. Men mwen m sezi yon pòt. Kounya m tande Jerry voye Carl pate lakay la pou l al pran pòt la pou l ba li. Mwen kal pati ap demoute pòt mwen pou l pot bay Jerry. E lè m file dèyè l, m wè l kanpe nan wout la, l ap tann kal pati. Lè m file dèyè pou m pran l, m tonbe nan raje a, m manke woule nan ravin. Ou pa wè lanmwe nan lakou la? Chè m pa t gen tan rele lanmwe. Pou valè mizè m wè w konn ou pase pou vye kay sa la a? Men m pa ka konprann.
Pou Jerry ap fè m pase mizè konsa. L ap fè pitit mwen pase mizè, mwen menm m ap pase mizè tou.

Komsi se yon kout kouto yo banm wi. Lèm wè se Christie Jerry sot chifonnen andan. Kounya lèm fè sa pou pran Jerry. Lè a Jerry kouri kounya m sezi pot la. Men kounya l voye kal pati al pran pot mwen poul pote ba li. Kounya mwen lwa li krazem. Lèm parèt fas ou mwen kal pati ap fè bagay la. Se sim tap fout kal pati yon bla manchèt men lè se avan timoun nan rete gen kèk bagay ou paka fè. Ou gen pwoblèm konpè.

Goumen nap goumen avèk papam nan afè tè mwen ak si is tout minwi nap pote dlo pou zafè pap tonbe. Mwen mwen sa.
Se non Mackson papye tè yo ye wi. Anben sa pa yon pwoblèm.
Li pa wè paske nou pa konn li se Mackson ki konn li. Lè papye tè yo sou kont Mackson kounye a si gon pwoblèm Mackson ka vann tè a pou jere sa. Sa pa vle di lap pran tout tè. Mwen pa wè sa sou pwoblèm li. Si w wè se nou pa Mackson ki nan papye tè yo sa pa yon pwoblèm. Paske Mackson gen konesans pase nou. Si gen yon pwoblèm ki pase nan tè yo, kounye a e Mackson ki pou ale jere bagay sa a nan pakè si pa egzanp yo ta vle pran tè yo nan men nou. Paske Mackson gen konesans. Men nou menm ki poko gen, nou pa gen nanm. Nou gen nanm wi men e pa konesans tankou nou konn li bagay sa yo. Nou pa ka al goumen avèk lòt, lòt, lòt gwo vòlè yo. Mackson gen, Mackson da, non sèlman gwo nèg, li gen konesans se sa k fè yo voye papye yo sou non Mackson men sa pa vle di Mackson ap pran tout tè yo pou li. Nan men konpè nèg ki pa gen konesans yo. Se bèt yo ye. Se nou menm ki raboure tè nou voye Maxon kote li a wi. Maxon se nan vye tè blan sa la l fèt wi. Mwen m pa janm di w non. M pa janm di w non. Men konesans rete konesans. Konesans rete konesans. Sa ka rive ou menm raboure tè sa epi avan w men Maxon li gen konesans. Se paske e paske l gen nanm ki fè yo wè tout papye sou nou. Bon nou te gade papye yo la. Ou pou nou gade papye yo nou pa menm konnen se sou non Maxon papye yo te. Konprann nou pa janm konnen men. Monchè pwoblèm ki genyen konpè Alsis pase twòp mizè a granmoun nan fòl ka jwenn nan tè yo. Maxon paka pran tè yo pou kont li non.
Konpè dlo wè dlo al mtap fè dlo a moute mòn nan wi. M konnen w kapab.
Epi yo di malfra ou gentan wè sa wi. Men se sa map di nou. Fòn nou met sa nan tèt nou. Maxon paka pran tè yo pou kont li. Li di demen, li pral chanje papye tè yo, kay noktè a, pou l ban nou dwa pa nou an. Men si se pa sa konpè, aayy!
Men, men se sa m ap di w. Gade, zanmi mo k ap ret nan bouk la. Se sa m ap di w, bagay m di w, Maksim pa ka pran tè yo pou kont li. Bagay, se, se, se, se alsiyis ki pase plis mizè a granmoun. Avèk madanm li ka pase plis mizè a granmoun nan ou menm tou pase mizè. Pacson li menm se a la vil li ye, li pa ta ka janm pran tout tè yo pou kont li. Se jis e jwèm te di w la wi, apa sa Dudi di li pral kay notè avan ou, li pral avèm chak pati pa nou. Son bagay konsa li ye wi. Monchè konpè gon demwazèl ki vin lakay la la a, men janm wè ki met demwazèl la, gen mwen genlè benyen li ta pral benyen. Ase peyi a k fin.
Ou aze di man. Ou anpil vitès.

Ah ok se pou bay tèt ou pwoblèm. Demen maten la a, misye pral regle tout bagay sa yo. Papye tè yo, se yon sèl la nou ye. Ou tande? Epa bliye ou konnen byen an deja se mwen menm kap responsab sa pase pa m se mwen ki te lan règ lan. Dayè kòm papye yo te sou nom ak san. Ou menm la a wi.
Bon lòt sèmen nan la a e ou nou pral remèt tè yo wi. Bon ti gon ti tè wouze anba bò gwo wòch la ou wè a. Se li menm nou pral ba ou la a pou travay. Pa zen pè monchè. Non men e pa ti pa papa m nan. Nap ba ou l monchè, tèlman nap ba w tè. Ou ka travay tè ou menm. Ou gen ou gen ase fòs pou travay tè? Oo. Talè ou pral wè men kap gon kawo tè m pral montre w la pitit mwen. Te fè yonn! Sa yo! Epp! Adjee! Wè tè sa a m pral ba ou la pitit mwen. Tè sa w wè la a. Ou pa bezwen lapli pou fè rekòt non. Chè m ta swete sa, m ta swete sa paske ba yo paka rete nenpòt ki jan nan peyi. Ok monchè, ou pa bezwen pè, m pral bouse w tè a tande. Men èske ou gentan gen plan? Non monchè, m gen plan pase se tè a, se tè a m ap ret tann. Pase ba yo paka fèt vèbal menm, ba yo paka fèt vèbal pase depi nou fin ban m espas sa la mwen menm m konnen sa yo granpè m li te ye, m pral degaje m, m pral degaje m kanmenm. Wi, ba yo fèt a prinche, e pa vre?

Mesye gade koze kabrit kabrit la fè vin kot lòt pitit la kot lòt pitit la frè chajman bò ka manje kòman kòman ou ye la frèm nou la silvouplè gran gran frèm zanmim patnèm sa gen la e pa ti frèm nan ki vin sot senmak pitit mwen sa gen la li gen manchèt nan men li di ti nève la pral koupe tèt.

Mwen lèm te nan laj yo a 38 an m renmen anpi se paran wi ki fè koze pou mwen wi m voye paran m al lakay granmoun tifi a kounya la a. Konya yo kap mache koze ou gon tropik on tanbiko ou gen fanm mesye oo bagay peyi a fasil vre wi mesye dapre lanmò a. M pa wè bèl sò m. Kounya mesye, kote aktivis m m ale la? M wè pou y arete Maxon menm. Pou nou desann lavil la. Pou bakòp la vini. Vin arete Maxon. Kounya a, dosye a pi bon. E m gen lespri ki aktivis. Pou tè yo sa yo vin ret pou nou. Te m ale tande.

Piga nan yo panse se mwen tchou lòb nan. Mal pa konnen mwen menm fwèl ti fwèl m pa vle kap janm al fè lòb se neve m bagay sa. Nan gad nan mizè m ye konnya. M ta desann anba maldive pa mwen menm, m ta desann al pale avè l. Menm jan Jay ap reyaji, si yap vle tande m, èske yap vle tande m, èske m renmen m, kounye a la m te ka, sa Love fè m, kisa l fè m pou m ta pou m ta fè yon aksyon konsa?

Frèm nan lèm lè alcius vini pou alcius banm balas ou 2 ti chèz pasem boo pa konprann bagay sa. Ki pou rès ki fèl?
Map fèl? Mpa konnen non men Alcius ap fèl? Mpa rete kwè Maxon ap fon bagay konsa. San lavi lap nan sanl wi. Bon pa te sal di? Kote Alcius si te vin devan Lala a? Li tap tchwel tou? Se pi mal wi. Ah manti.
Anben la gè ta pral leve.

Konnya madanm ou vini papa wap fawouchem byen gaz ou gen.

Se la vil la map bat pou mwen mesye pou nou desann la pou nal dèyè chèf nal fè plent pou vin arete Maxon.
Plent ki sa? Oh ou pa se Maxon tuye ti nèg la? Mezanmi kwè se vre ou kwè Maxon ap fè sa love pa janm gade moun nan je non menm bonjou pitit la di w ou paka tande tanske l pa konn gad moun nan je tanske l pa konn pale ou kwè se vre ou kwè se vre humm.

Li pap fèl? Li pap fèl.
Li pap fèl konpè? Maxon pap fèl. Ebyen ki pap fèl kiyès ki pou fèl? Al pran fanm nou sa ka men se rayi yo rayi Maxon. Kòm tout papye tè yo sou non Maxon se son fason yo yo yo fè yo lage on yo lage on kòm nèg la se on dosye sou dol poul ka nan mawon. Ou mèt kwèm wi. Son bagay konsa li rayi yo rayi Maxon wi. Maxon pap fon bagay konsa. Amè si konnen aksyon fèt lè w konnenl. Malfra konpè malfra ou mèt kwèm malfra Maxon pap fon bagay moun kap fè bagay la fò gade nan figil.

Mnde map sa map mnde map vini. Anben gen moun ki di konsa wou pran kout pòt. Wou pran kout pòt tout bagay wap mouri. Male. Sa volè mal fwa. Male. Mwen sèl sam konnen sèl sam konnen mwen menm mwen rete kwè sa lwa e krazem malksonn pap fon bagay konsa menm ou wè manmanm mouri m mande bondye manmanm kase koum malksonn pap fon bagay konsa menm paske malksonn pa gen figi malfektè ou mèt kwèm lwa e fann mwen malksonn pap fèl ankò.

Koman se Christie ap cho la. Christie pa ti moun li ye lap cho la koman lap cho la pa lèm non li nan renmen li gro vant li gwòs.
Mpa konprann se mwen k pou dlo sou wèm fini konsa se Christie kap fin avèm Christie ap tchwem mpa konprann Cheri banm esplike w yon ti bout istwa nan dosye a Taïsha fèmen zòrèy.
Wi papa.

Timoun kounye a vle bat granmoun wi, yo konn tout sòs, tout koulè sòs, ni sòs blanch ni sòs wouj. Mwen vle tro la bay problem non. Gen bagay kap pase sim pa esplike w ma kòman w pap konprann cheri. Wi esplike m cheri esplike m. Epi se Christy m te m voye Christy non m te sot nan jaden avan kounya m vin la m wè Christy kounya m wè Christy pa fè manje kounya m di Christy a bon pa fè manje kounya Christy di m konsa wi pa gen manje e tandiske madam te gen pay anndan kounya l mande m si e kochon l ye.

Oh.
Ah se mwen kounya Christie joure m kou jwe kounya ou menm tou joure m kou jwe. Ebyen se ou k joure tèt ou se pa mwen k joure w non. Ayo pwoblèm. Se ou k mete w nan kad la. Sa vle di Christie ap bat mwen kounya ou menm ou vin avèk baton pou mwen granm mate sa. Sa m vin ak baton pou ou a.
Ayo pwoblèm cheri. Ou pa ka achte pay met anndan pou moun pou moun. Ou pa ka achte pay met anndan pou kochon. Se sa m konnen cheri.
Lè m la se pay m ba w manje.
Cheri se sa m konnen chemen grangou. Pa gen fi k. Manje men grangou m ka manje pay, kochon m ye, lwa m gen 4 pye, ou wè plis li gen 4 pye. Cheri lwa yi kraz ou. Che men grangou pa gen pikan. Pa non lòt pawòl.
Cheri banm kontinye esplike w istwa. Kounye a lè m vini m wè Christie la kounye a li di m li pap manje pay la m pa gen pwoblèm. Kounye a m bay Christie 50 dola pou l al fon pwovizyon pou mwen. Mwen m gentan sanble dife, chodyè m kenbe nan men m. M ap tann bagay la malgre chodyè a te piti. Kounya map tann map tann map tann pwovizyon nan men Christy kounya se lè map tann Christy m paka wèl kounya m tankou son timoun kap dèyè Christy mwen menm ki granmoun map mache dèyè Christy kounya nan mache mache kounya m tande yon son m tande se ayy ayy map vini map vini kounya mwen menm ou konnen ou tanke granmoun nou gen ti san sou nou toujou.

Andan yon lòt kay li avèk yon mesye m tande Jerry kounye a lè map tande Saayy saayy ma vini Kòman ou tandel ankò a?
Saayy saayy ma vini ma vini kounye a mwen ale map pran san kounye a map pran san m. Ebyen ou te kanpe deyò ou rele Christie li diw lap vini? Non non non non m pat konn si Christie andan se son an m tande kounye a lè map gade gade gade gade kounye a m tande se fransè kap pale. Kòman bagay kòman fransè a ye? Nan e se Cheri Rachma Cheri ou bel trop cheri li bagay kounya sak piman la kounya mwen menm map mwen m gade komsi yo genlè gen rido m antre jem paka wè anyen men map pran son an mwen menm map pran son nan pran son nan pran son kounya m pa tande bri ankò kounya se lèm gade m gon kout pot fout pranm nan tèt baw kounya m tonbe soud lè yo soti kounya m wè se Christie ki andan avèk Jerry bako men kounya m pran yon kout pot E jan pran kout panta komsi m mouri 2 fwa m pran kout panta e m pran jwèt pitit mwen ankò e sa sa pa pwoblèm nan non bay pwoblèm pou kote l te ale a Bondye fè l rive an byen men se 50 dola m pèdi a lè m vin la m wè m vin tann Christy non m sot lòtbò avè l ak tout pòt mwen kounye a m sezi pòt la kounye a lè m vin la m met pòt mwen anndan m ap pale ak Christy kounye a m di Christy Kòm Bondye fè w vini an byen, ou pa gen anyen rive w nan wout la, men e ban m kòb la m te vle w achte pou mwen an. Kounye a Christie di m kòb la pèdi, kounye a lè m di Christie, èske kote w t ap pase a kòm ou t ap vini, èske se wout la gen chòk ladan l ki fè kòb la tonbe? E li menm sa l reponn li di w? Kounye a li di papa a sesi, mwen konnen ou renmen papa a toujou sansib, pou jan m wè l ap fè a, li di m, lè m di kisa e lè li di papa se pa anyen, kòm si li di se yon radyo k ap jwe, k ap jwe anndan, anndan chanm Jerry a k ap fè bri. Ou konnen gen jokè, jokè a lamòd,

Lè sa m rayi mache ak granmoun. Papa! Hoo! Vin non! M ap vini! M gen sa m bezwen. Bonjou bèl timoun. Bonjou mesye.
Kòman ou ye?
Mwen byen ou menm? Ou anfòm wi.
Sa k pase? M la. Bon w kanpe pou kont ou wi? Wi m ap tann ou menm. M ka akonpanye ou avan moun nan vini sildeplè? Papa m la m ap tann. M panse li pap twò deranje nou non si se pa pa w. Okontrè m ta byen rekonèt papa w. M ta renmen pou l ta vini. Se vre?
Enben, avese kanpe la, m pral la.
Bon, jis, m panse w ka eseye eskize m, kòm se la premye fwa ou wè m kanpe an prezans ou, men se pa premye fwa ke m wè w pase, men m pa t janm jwenn otorizasyon pou m te kanpe w, pou m te jis di yon salitasyon avè w. Ok. Jis, ban m prezante m, dabò. M se Falèz. Vag.
Oh!
Bèl ti non vag. Mèsi.
Ou se yonn nan moun nan zòn nan ke m vrèman apresye. Ou bat konn sa. Bon, m panse depi jodi a ou deja konn sa. Ou se yonn nan moun ke m vrèman apresye. M pa t janm jwenn otorizasyon pou m te di w sa, m panse jodi a Bondye fè m gras pou m di w ke mwen vrèman apresye w. Ok.
E m ta renmen pwòch ou tou. M ka konprann.
Ou ka toujou apresye moun. Si w wè moun nan saj, fason moun nan yo ka apresye l menm ba.

E si tout fwa ke m renmen w, m deja prè pou m al paran w. M panse, m pa konnen ki lè egzakteman.